Tout sa yo ti kòmè Tèrèz. Yo nan kè m. M e pa konprann m pa konprann ou non. Men se pito m ap prepare nan moman sa yo nou plis fokis sou travay. Paske si sa w fè jodi se li k ap itil ou demen. M pa ka vin di m pral gen espwa manman Manman m deja kote li al deja ben ben li si m vin gen pitit mwen m pa ka lage dechay sou li pou la okipe de timoun se pa m pou m fè demen si ta vin gon bagay nou menm avan nou frape pòt pou nou gentan ouvè pòt pa nou pou nou jwenn sa n te gen se pou sa pou wè m ap pran ti tan men se pa renmen m pa renmen w non okontrè. Mwen wont twop. Mwen.
Konpè Alex, m panse ou pat janm entèrese avè m. Oh! Pa di sa. Pa di sa. Paske, lòtre jou lè w te anba, anba, anba jaden an, m te pote ti dlo a pou ou, ou te fè m wont. Si e pat Konpè Saval ki te di w pran dlo a, ou pa tap pran dlo.
E frè opoze pral fini, nou avèk Sendy, Sè Gilles ki sou wòl Terèz wòl aktris prensipal paske ou se ak ou se madan aktè prensipal la kanmèm kòman sa te ye pou ou Terèz?
Bonswa tout fanatik kiltian nou e spesyalman fanatik frè opoze paske se la yo plis konnen m se la moun yo kòmsi renmen ti inosant Terèz tou sa e m salye nou epi m kontan avèk nou jodia pou n kapab fè yon ti pale avèk nou tou kout sou pwojè a.

Epizod sa yo lè wap vin nan tounaj koman koman koman experience lan te ye pale avem. Tou dabò se te yon bèl eksperyans, se te yon bèl pwojè, se yon bèl istwa, lè yo te rele m sou pwojè a mwen te mwen te santi m kontan paske m kwè se premye wòl mwen ta pral jwe kòmsi Timoun andeyò, m te gen dimal pou m te adapte m avèk wòl la nan sans pou m te pale. M te vle pale kòmsi menm jan, kòmsi bon kreyòl la, bon kreyòl la, m te vle pale l. Men m te gen dimal pou m te adapte m avè l jiskaske m te vin degaje m pou m antre nan wòl la. Se te yon bon eksperyans, yon bèl eksperyans. Ou konnen tout bon gen move tou paske. Lè nap sot nan tounaj lapli konn pran nou sou moto epi pou lapli ap bat ou jous anwo pou rive jous lavil sa ou konnen sa yo ede nou avanse sa ede nou kòmsi pou nou entèprete wòl la pi byen ke sa e pou fanatik nou yo tou m kwè se te se te sa nou plis pase pi bèl eksperyans ke move eksperyans. Men, èske ou plis retwouve w nan wòl sa a ke lè w ap jwe wòl madam grandam nan Lanmou Posib, m pa konnen, nan lòt pwojè yo? Kòman sa ye? Èske m ka di m te plis retwouve m nan yon wòl? Non. Chak wòl kòmsi gen ideyoloji pa yo, chak wòl kòmsi gen moun yo. M toujou bat pou m. Kòmsi pou m santi m konfòtab nan chak wòl yo. Kit wòl la te bon, kit li pa t bon, m toujou bat pou m adapte m avè l. Kòmsi pa vrèman gen yon wòl prefere non, men m jis travay plis chak jou pou m ka jwe plizyè wòl diferan. E nan Soti nan epizòd 1 rive nan epizòd 198, se sa? E di m yon epizòd ke w jwe ki gen yon bagay ladan l ki te make w.
Yon epizòd mwen te jwe ki te make m. Ba, m tèlman jwe, m tèlman jwe kòmsi sèn kòmsi ki make m. Bon, bon, bon m wè, bon m wè, bon m wè, bon m wè. Ok, gen yon sèn m te jwe avèk Saval nan moman ke. Mesye yo te fè konplo sou do l ke li te vòlè kabrit, epi tou sa l te fè yon nonb de tan deyò, epi aprè m te vin kòmnse rankontre avè l, manman m te vin jwenn li anba raje, e m te vin rankontre avè l, kòmnse m te renmen emosyon ki te genyen an antre mwen menm avèk avèk Saval, paske m santi ke se se yon bagay

Kòmsi, e pa t rankontre non, kote yo te, yo t ap rekonsilye, koz aprè tout desepsyon, imilyasyon Félicia te fè papa l pase, epi aprè sa m wè se mwen menm, kòmsi, ki t ap eseye pale avèk Saval, pou yo te ka rekonsilye. Ton ki te la, ou a la, e, e. A ton Saval, ton Saval, ou pa ka fè sa konsa, si timoun nan salye w, ou gen dwa, ou gen dwa, ou gen dwa reponn li, m pa wè sa a se yon bagay li ye. M pa wè poukisa tout bagay sa yo. Dayè ou pa ka ap inyore l tout tan, ou pa ka ignore tout tan on lè fò w kanpe pou pou pou konfwonte l. Sa m fè l la? M sa kisa m fè l? W ap inyore l. Sa k inyore a?
W ap meprize l. Si w ap meprize l tout tan, m pa kwè sa se solisyon an. Okontrè, Felicia m te toujou pale Felicia mwen an. Ban m yon bagay Thérèse, ou wè lè w meprize on moun, jan w di a m pa konnen m inyore, lè m inyore on moun nan, jan w di a. Se lè w pa vle nan zen a moun nan. Ou tande? Sa vle di ou evite l. Kote moun nan ye, lè moun nan se frekan l ye, lè moun nan se radi l ye, lè l pa respekte granmoun, enben moun sa t ap vin nan chemen sa, mwen menm m fè chemen sa. Pase mwen menm, kote w wè m ye la a, m pran souflèt ase, m pran jouman ase, m pa ka pran ankò. Sou sa Val tout sa se bon pwoblèm edikasyon. Yon pwoblèm edikasyon tou. Dayè ou konnen ke Itali pa t li pa t konn papa l, se yon manman, manman an vin pote l bay yon tonton, tonton an li menm li pa t plase pou l te fè pou l te ba l yon bon edikasyon. Si l te gen edikasyon, li pa t ap janm twouve pou l ap leve men l figo pou l ap joure w. Kounye a la menm, m kwè gen tan toujou pou w ka ratrape w de tout sa k pase, epi konsa li ka li ka vin li ka vin yon lòt moun. Trè byen.

An kounya donc sa vle di Thérèse pou tout sa Félicia fèm kounya poum ta kanpe map pale a Félicia toujou? Men se moun ou ye, se lòm ou ye tout moun ka fè, tout moun ka fè erè, tout moun ka fè sak pa bon nan vi a men depi ou atrape w m kwè, m kwè sa, tout sa pa nan touka, li vle pale avè w bal chans pou l pale avè w. Map tande w. Wi, m ap ap tande.
Ok, m vreman wont. M pa konn kijan pou m komanse ni kijan pou m fini. M santi m wont devan ou. M prèt pou kouri. Paske m santi m. Ok, jan moun yo toujou di, tout moun ka fè erè nan vi yo. Se petèt. M pa konnen sa k te pase. Men mwen rekonèt tout sa m te fè w yo. M mande w padon jis pou w padone m menm si m konnen li p ap fasil paske si menm arive leve men nan figo w ou joure w m reponn pa fè bawo se akoz de tonton m ki fè tout sa yo rive m panse si li ta ban mwen ti chans sa yo pa p rekòmanse ankò m panse sa yo pa p rekòmanse ankò dayè tout sa yo se manman m ki koz m pa t janm konnen si se papa m ou t ye si m te konnen nenpòt jan w t ye m t ap aksepte w. Okontrè se mwen ki te pou kache pou ou, se pa mwen ki ta pral fè moun nan di sa, mache di ou vòlè kabrit.
Malgre, m pa t konnen si se ou ki te Kounye a papa m. Felisya, lefèt ke ou pa konnen se mwen menm ki papa ou vle di pou w ap derespekte m tout tan. Paske ou pa konnen se mwen ki papa ou, se pou w ap ban m souflèt nan figi m, se konsa w ap mache nan, nan, imajine w, e si mwen menm, m pa t yon moun ki te gen bon kè, pandan w te ban m souflèt sa a nan figi m nan, ou imajine w kisa m te ka fè w? An si si w pa si si yon granmoun pa papa w ou pa gen ou pa gen ou pa dwe l respè? Tout sa yo ton saval m te pale a Felicia m te di fòl respekte tout moun nan bouk la fòl respekte tout moun paske ou pa konn kote wap tonbe ou pa konn demen antouka ton saval. Wi wi ou konnen lè yo lòt timoun gen bagay ou paka reflechi.

Sa vle di, si gen yon bagay ke w ta repwoche ekriven an la, se le fèt ke l pa t ban w papa nan pwojè a? Egzakteman, egzakteman, li pa t ban m yon papa. E sa a, sa a tou, li fè pati de istwa m nan vrè vi a, paske papa m pa la. E si Bondye te ka ban m chans, kòmsi pou m te reviv moman mwen menm avèk papa m yo, sa t ap fè m plezi anpil.
Si gen yon mesaj ou tap voye pou fanatik yo ki tap gade pwojè sa de 1 jiska 198 e m konnen kap rive sou 200 an kisa l tap ye? Humm
pawòl mwen pou fanatik yo mesaj mwen se toujou sipòte sa nou renmen Toujou kòmsi voye sa nou renmen ale pi lwen kòmsi pou plis moun kapab wè l. Nou nan nivo kòmsi mache nasyonal ni entènasyonal la deja men se nou menm kòmsi ki poko vle atis yo kòmsi pete plon an. Paske nou kwè nan atis nou, nou renmen atis nou men poukisa nou menm an swa nou pa pwomote atis nou. Gen de blogè kòmsi ki plis atire yo sou zen, ki plis kòmsi fokis sou kòmsi aktyalite, lè gen buzz, lè gen sesi, men mete m alèz kilti an nou pa janm kòmsi patisipe nan buzz, lespri nou pa janm anpè kòmsi pou nou te ka fè yon buzz pou nou mache, men nou jis itilize talan nou epi avèk Konesans nou pou nou kapab rive lwen Sipòte nou Voye nou ale pi lwen Epi fè zanmi w toujou abòne avèk chanèl la Epi konsa fanmi ap grandi Ok dènye kesyon m pou ou E Otanke Sendy Sergil Lèw fin jwe Epi wap gade Wap gade terèz nan wòl nan wòl sa andan pwojè a kòman w santiw lè sendy sergil ap gade terèz. M santi m fyè, m santi m fyè, m santi m evolye, m santi m grandi paske m sonje premye pwojè mwen jwe kòmsi nan mete m alèz se te sim dekonnen lè map gade janm te kòmanse Epi janm vin ye, m jwe plizyè wòl diferan, epi m annik di waww Sendy m fyè de ou, m fyè de mwen, m fyè de de wòl mwen jwe yo, e m fyè de pèsonaj Sendy Sergil la. M swete ke rive pi lwen. M fyè menm jan Baky di, m fyè de tèt mwen men m poko janm satisfè.
Ok ou pap di fanatik yo merci pou paske. Merci merci paske nou te toujou gade m merci paske nou te toujou sipòte m merci pou kòmantè pozitif yo gen sak fè kòmantè negatif tou m renmen nou anpil san nou pa tap gen mwen menm san nou pa tap gen kilti an nou e san nou pa tap gen frè opoze anpil love pou nou konnen ke nou sou kèm.